Kote pwogresyon ap ye? Mwen panse se youn nan ti pwoblèm ke m te toujou gen avèk seleksyonè sa, nan stil deklarasyon l yo, li pa montre ke l trè konfyan, li pa montre ke li prè pou l batay kèlkeswa ekip ke li ye a. Sa te etone m lè m wè jan de deklarasyon sa ke l te fè a. Sa montre ke nou la, nou kapab toujou batay, paske medam yo toujou prè pou yo goumen, pou yo sakrifye yo sou tèren an. Se sa ke nou toujou wè. sitou nan match pou kalifikasyon koup du mond lan kote medam yo te vrèmn bay tout yo menm fas a ekip chilyèn nan pou yo te rive kalifye. Ekip nasyonal feminin nan t al prepare koup du mond li la Suis pou plizyè rezon. Youn nan premye rezon yo sè ke yo t ap chèche yon trankilite, yon milye ki sen. Lè n pale de milye ki sen, se yon milye kote medam yo t ap kapab gen yon trankilite despri e an menm tan pou yo te kapab konsantre pou preparasyon match yo. Lè n konnen pati psikolojik nan foutbòl la kounye a vrèman vrèman konte, ou kapab gen de meyè eleman, ou kapab konn jwe boul, men si ou pa fò mantalman, gen yon pakèt match w ap pèdi. Si pa egzanp, y ap mennen sou ou, donk ou afole, Wap kouri pote boure ou pa vle pran sanw pran tanw pou eseye konstwi jwèt pou wè ki kote feblès ou ye pou aranje sa, ki kote pwen fòw ye pou plis fokis sou li e de menm tou pou wap gade pwen fò e pwen fèb ekip la pandan ou nan match la. Andwa sa te chwazi pou medam yo jwèm te sot di an pou te kapab mye prepare yo keseswa fizikman e mantalman, Paske nou konnen la Suisse son peyi ki vrèman gen yon trankilite. Mwen panse federasyon an te chwazi zòn sa pou pou rezon ke nou sot di a la. E lòt rezon ki te fè yo te chwazi zòn sa, dizon ke peyi sa pou yo t'al fè preparasyon an, sè ke pou tanperati la. Paske yo estime tanperati la Suisse lan avèk kote koup di mond nan pral jwe a, y'ap pratikman similè. Donk ki vin fè ke non sèlman yo te pran andwa sa pou yo te kapab gen yon trankilite e byen prepare fizikman, e m panse tanperati a te vrèman konte pou yo, pou yo kapab vrèman konfòm lè yo rive nan koup di mond lan, pou yo pa vrèman sipri, swa lè l twò frèt pou jwè yo vrèman pa santi yo nan po yo, donk pou yo vin gen yon dekalaj, pou yo krake. Donk sa ka pèmèt ekip lan vin an febril, vin pat ka bay randman pou l bay la. Se sa k fè federasyon ayisyèn nan te estime ke li nesesè pou al kanpe an Swis pou preparasyon koup du mond lan e pa la swit yo ta ale an Kore du Sud pou yon match amikal. An palan de match amikal, ann wè match amikal ekip nasyonal mjoo a, ki plan de jeu seleksyonè Delly Pine te vle mete sou pye, Donk pa bliye nou genyen 3 match amikal ofisyèlman nou te nou te anonse pou nou te jwe, nou deja jwe 2 ladan yo, nou jwe yonn kont Malte kote nou te bat ekip sa 5 zero, nou jwe yonn avèk ekip Kore di Sid lan nou pèdi 2 a 1 e twazyèm match ki rete an son match n ap jwe a yon ekip rejyonal ann Ostrali donk match sa ki prevu le 15 jiyè, donk mwen panse ke n ap pote plis enfòmasyon pou ou sou chanèl la sou kesyon match sa. Kounye a an n analize match yo yonn pa yonn. Si n ap gade lansanb match Ayiti te jwe fas a ekip Malt lan, nou te wè Ayiti se te yon ekip dominatris kote li t ap domine Malt nan tout konpatiman jeu an sou tout tèren an, kote nou te wè ekip lan t ap chèche yon priz de posesyon, nou t ap eseye pa moman konsève boul lan, mwen panse match sa ke nou bat 5 zero an, byen ke Malt vrèman pa yon ekip vrèman de grand tay pa rapò avèk sa l reprezante nan foutbòl la, men nou te wè Ayiti se te yon ekip ki t ap vrèman, vrèman domine match lan nan tout konpatiman je l. Ki fè nou ka di Ayiti te jwe avèk Malt, se pa t pou vrèman. Pote vit chache yon viktwa paske lè n pale de match amikal, viktwa a konte 7. Sa pèmèt ekip la vin plis konfyan, ranfòseman mantal ekip la. Men, gen yon bagay byen espesifik ke yon ekip toujou ap chèche lè l pale de match amikal. Nou te wè ke ekip ayisyèn nan se te yon ekip ki t ap vrèman chèche yon posesyon de. De balon, kote yo pèdi boul la, otomatikman yo eseye rekipere l epi yo kòmanse rekonstwi. Nou te domine l lajeman ki fè ke nou te arive bat match sa 5 zero. Kounye a, an n wè match. Ayiti te jwe fas avèk Kore di Sid la. Nou kapab pòte menm analiz la nan premye peryòd la, dizon ke depi a la premyè jiska venn senkyèm minit de je, nou te wè ekip Ayiti a son ekip ki t ap vrèman pouse, ki t ap vrèman domine, kote yo pèdi bòl lan, otomatikman se la yo rekipere l pou yo rekonstui e. Pa moman yo te kòmanse konstwi nan defans yo, pou yo moute nan milye tèren an pou yo pase balon jiskaske yo rive nan ka advès lan. Donk yo tap pouse pou yo wè menm nan zòn de presyon yo kòman yo kapab konsève boul la. Pa moman yo te rete dèyè a pou yo pase balon. Menm si yon ekip ta vle prese yo wo pou yo kapab sòti tèt yo. Mwen panse pati sa vrèman vrèman enteresan nan moman paske lè nap pale de foutbòl se pa tou senpleman jwenn boul lan nan kan paw la epi degaje l bay advès lan epi Pou wap defann epi wap eseye espere pou lap pèdi boul lan epi pou w jwenn yon kontratak. Non. Foutbòl la plis ke sa, paske nan yon match, chak ekip genyen tan fò yo e tan fèb yo. Donk, si w estime ke tan fèb ekip lan li rive epi ou stil kontinye ap ba l boul, ou stil kontinye ap degaje ap jwe menm jan, ou pa eseye pafwa, Pa moman, kenbe boul lan, gen posesyon boul lan pou montre ekip lan ou kapab pote danje a nan kanl tou. Donk otomatikman ekip sa, otomatikman ekip sa ap vin plis an konfyans ki ka vin fatal pou ou nan match lan paske lè yon ekip an konfyans se lè sa l pi fò e tout sa l fè nan match la gen dwa pote fwi. Donk mwen panse le fèt ke coach lan mete plan de jeu sa, yon plan de jeu kote nou kapab pale se yon plan nap eseye konsèvasyon de bal, Pou n kapab pa moman menm si nou kapab kontratake, men nan moman nan match la fò nou kapab konsève yon boul. Lè ekip la pèdi yon boul se pa kouri jete l ba li, men se plito. Kòman ou kapab gade boul sa e kreye dè aksyon danjrez pou mete ekip la an difikilte tou. Lè konsa ekip la pwès yon advèsè de pwa, donk li pap kouri pou te bouye sou ou konsa. Ap jwenn yon match pi ekilibre, jwè nou ap vin plis an konfyans. Se konsa ou kapab fè advèsè a respekte w e pandan l ap respekte w la, l ap vin an dout Donk depi l an dout, ou kapab jwenn feblès li. Mwen panse l ap trè enteresan pou nou pratike plan de je sa a pli souvan e pou nou kapab kenbe l. Se pa tou senpleman lè n pral nan konpetisyon pou n eseye gade kòman nou kapab adapte, men fòk nou gen yon plan de je byen espesifik a nou menm. Ok, kounye a ann wè ki sa nou ka espere de medam yo pou koup di mond sa. Mwen panse pi gwo travay la, medam yo fè l deja, le fèt ke yo te goumen pou yo kalifye ekip la, paske se kòmansman k toujou pi difisil, byen ke nan ka pa nou, on dirè ke se finisman toujou difisil pou nou, nou gen dwa byen kòmanse, apre sa nou mal fini, menm si nou fon bagay avan tout moun, apre sa nou wè se nou menm ki vin pi dèyè, se nou menm ki wè kòmsi k ap goumen pou rekipere sa n te deja fè avan tout moun, si n ap pran egzanp, nan Karayib la, premye ekip ki al nan koupdimond. Señor se Haiti men kounya jiska prezan nap goumen nada nou pa janm ka arive menm patisipe nan nan dènye kare pou eliminatwa koup du mond lan mwen panse ke gen anpil egzanp sou sa menm nan football feminin nan kote nou te konn ap bat ekip replik dominikèn nan 10 15 zero men kounya se pap le ka ekip dominikèn nan. nan mwen de 20 tan la ki sot patisipe nan koup du mond alòske pa nou yo pa ale. Anpil bagay ke se nou menm ki konn toujou fè yo, nou ka menm pran egzanp sou lavi politik, anpil anpil anpil anpil anpil detay Ayiti toujou premye men pa la swit se nou kap vin dènye. Mwen panse yon premye kalifikasyon pou ekip nasyonal la se deja byen E menm si nou pata pase premye tou nou ta sipoze vrèman fyè de medam yo paske pa bliye konstwi yon ekip sa mande anpil tan sa mande plizyè zane poun konstwi yon ekip se sak fèm di ke se konstwi k toujou pi difisil pa bliye ou kalifye pou yon premye fwa nan koup du mond ou eseye nan dezyèm edisyon pral gen yon kalifye ankò donk premye fwa ou te patisipe ou t rete tou senpleman Nan faz de poul, dezyèm fwa ou kalifye ou wè si w ka rive nan uityèm de final, twazyèm fwa ou kalifye pou wè ou ale pli jiskaske ou patisipe ou patisipe anbisyon ou vin se chanpyon. Donk piga nou eseye kouri di ke Ayiti patisipe nan koup di mond, nou pral tann eksplò, Ayiti pral kalifye nan yon poul ki genyen Angletè, Lachin ki fè plizyè final, m ap raple nou, chanpyòn degoup resamman la se Langletè E nou gen yon ekip Danemark ki dizon ke ki nan meyè ekip yo. Nou kapab toujou espere paske nou gen de trè trè trè bon eleman. Men ann pa baze sou sa paske yon ekip pa baze sou 1 ou 2 3 jwè. Se tou senpleman se jwè m sot di lan se yon ekip donk li baze se yon ansanm se yon konstriksyon li ye e sa mande plizyè zane se pa tou senpleman pou n di donk Jodi an nou gen kout sa a, li pa fè travay ke nou te mande a, nou voye l ale nou pran yon lòt pou n al espere nan yon de twa mwa li pral ba nou yon rezilta konkrè. Byenke an reyalite nou gen eleman pou nou ta fè diferans lan nan kèk match. E mwen menm panse si nou mete anpil fòs karaktè, nou ka rive pase poul sa. Donk, n ap toujou espere, n ap voye ond pozitif bay medam yo, n ap toujou rete dèyè yo e n ap ankouraje yo. Menm si medam yo pa ta rive pase poul sa, toujou ankouraje yo. Jan m di an, yon ekip sa pa konstwi dans une semaine, dans un mois, se tout yon ane pou n kapab konstwi yon ekip. Donk, fòs a medam yo, a la pwochèn pou yon lòt videyo.